Yo ka petèt gen rezon. Toutfwa, nou ta renmen raple yo 2 bagay. Premye bagay la, Konsèy Elektoral Pwovizwa Patrick St-Hilaire ap dirije a te soumèt bay Egzekitif la 4 dokiman ke yo rele dokiman kle, de dokiman ke yo jije enpòtan nan kad pwosesis referandè ak elektoral la. Premye dokiman se te.

moun tou ki kite kote yo te evolye, kote yo t ap viv pandan lontan, donk yo te vin avèk yon apwòch oke pou fè moun nan li menm kapab al vote nan biwo k pi pre a kèlkeswa kote l soti a. Sonje, te gade pwojè sa a ansanm, se li menm yo rele l'approche du vote la. Dezyèm dokiman se te pwojè dekrè referandè la. Twazyèm dokiman, se te yon bidjè pou di men konbyen kòb referandòm nan dwe koute oubyen ap koute leta ayisyen oubyen ap koute peyi a. Epi katriyèm e dènye dokiman se te kalandriye elektoral ki li menm te fikse sou vle teni referandòm nan pou 11 me kidonk yè dimanch lan. Men ankò yn fwa se te de pwopozisyon ki te soumèt a lapresiyasyon de legzekitif. Donk sa te ka rive nan apresyasyon egzekitif la gen bagay yo te chanje. Sa te ka rive gen bagay yo te kenbe, sa te ka rive tou gen de bagay yo te retire kareman pou de rezon ke sèl yo menm petèt te gen dwa konnen. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay la se Leslie Voltaire ki te kowòdonatè cpt a nan epòk la, nou sonje nan fen. Mwa janvye 2025 lan ki te an toune an Ewòp, patikilyèman nan peyi Itali ak Lafrans, kote li te rankontre ansyen pap la, Pap Franswa ki sot mouri la, kote li te rankontre Emanyèl Makron, li te rankontre de lòt pèsonalite fransèz pandan pasaj li nan kontinan ewopeyen an, men li te bay dè entèvyou tou a dè konfrè de laprès fransèz. notamman nan nivo TV 5 Mond. Nou sonje sa. Ebyen, mesye Voltaire, Guerrier Dieu seul raple sa an titre, nan moman l te fin pran le kontrepye de sekretè jeneral Nasyon Zini yo ki te di jan gang yo ap avanse la, donk nou prale tou dwat vè sa l rele efondreman de Leta, etsetera. Nan moman mesye Voltaire t ap montre ke gen de zefò ki konsanti, nan moman mesye Voltaire t ap montre ke gen yon nèt amelyorasyon. de la situation sécuritaire en Haïti, li te tou pale de referandòm ak eleksyon. Lè sa Mesye Voltaire te di, referandòm nan disi fen avril, debi me, referandòm rèd rèd, e pou lè zeleksyon jeneral se mi novanm 2025. E n ap sonje Mesye Voltaire te menm ale pi lwen pou raple ke se Lwès ak Latibonit oubyen yon pati nan Latibonit ki gen pwoblèm. Se kòm pou l soulinye ke Kote gen pwoblèm nan lwès yo, kote gen pwoblèm nan latibonit yo, y ap jis inyore yo kòmsi yo pa t la epi yo frape nan lòt nivo anndan peyi a. Bon, sa l te lese antann. Omwen menm lè n pa gen bòn memwa, nou ka sonje sa. Malgre tou, Ronald, 11 me a rive e jodi a nou 12 me, menm limyè referandòm nan nou pa wè, vwar. Pou referandòm nan li menm li ta fèt. Donk se sèten se kanmenm yon, se kanmenm yon nouvèl echèk.

Sa pa sifi pou n te gen tan wè ke referandòm nan se yon bagay ki te posib. Nenpòt moun te ka wè sa, Ronald. Tout bagay te ka fèt ant fen avril e debi me, sof referandòm. Pou la senp e bòn rezon ke, mizapa diskou, si w vle, reyinyon oubyen kominike pasi pala ki soti bò kote pouvwa, bò kote gouvèneman, pa t vrèman genyen de sinyal konkrè. Ki voye, ki pwouve efektivman nou prale veritableman oubyen inevitableman vè referandòm nan, Ronald. Ann gade kesyon dokiman Konsèy Elektoral Pwovizwa te voye yo bay Egzekitif la, Laprezidans, Gouvèneman, etsetera. N ap dakò, depi lè yo voye yo a, yo pa deside sou li. Donk, si yo te deside sou li, omwen kòm jounalis nou t ap okouran. Amwenske yo ta deside fè l an katimini pou dè rezon inavwe e inavwab. Men si pa egzanp te genyen. de dispozisyon ki te pran pou te panche pa egzanp sou kesyon apwòch vòt ke CEP a li menm li te fè a, nou tap konnen. Si yo te adopte o nivo di pouvwa. Pwopozisyon de bidjè Konsèy Elektoral Pwovizwa te fè a nou sipoze nou tap konnen. Si yo te panche sou dekrè referandè la ok jis pou ta fè pwojè dekrè jis pou ta fè de li yon dekrè aparantyè nan diskite, adopte l epi. Lè pibliye l nou t ap konnen. Menm jan tou si yo te adopte kalandriye elektoral la nou t ap konnen paske l t ap ofisyèl etsetera. Donk si n pa konnen pati avèk ipotèz li pa fèt tou. Donk si l pa fèt Ronald m panse fòk on moun ou ta kwè nan Tonton Nwèl sèlman ou ta kwè nan mirak sèlman ou te met nan tèt ou ke ta pral gen referandòm tout bon vre. M pa konn si w la Ronald. Sa se premye aspè a nan 2 rapèl nou fè yo. Dezyèm aspè, se pwomès Leslie Voltaire yo. Men depi lè Leslie Voltaire te di nan echanj li te genyen avèk konfrè ene nou Wendell Theodore de Radio Télé Métropole en marge de vizit prezidan kolonbyen an nan vil Jacmel etc. Ke anvan l kite tèt cpt a kòm kòdonatè l ap libere omwen yon wout nasyonal nan sak bloke yo alòske mandal la fini menm yon koridò pa debloke nou te gentan nou te dwe gentan wè pa gen okenn rezon pou nou pran pawòl mesye Voltè o serye depi lè mesye Voltè te kanmenm vle a vle kontredi si w vle lè si pa sipozisyon non lè prediksyon si n ka di l konsa di sekretè jeneral parapò a jan l wè gang yo t ap avanse a e menm te fè jounalis etranje yo konprann ke. Yap fè des efò e ke bagay la amelyore. Monchè nou te dwe gentan di tèt nou fòk nou fòk nou pran prekosyon avèk mesye Voltaire fòk pou nou prudan avèl pa rapò avèk sa lap di e nou te menm ale pi lwen pou nou di tèt nou èske se pawòl moun lisid oubyen moun ki ki tèt dwèt ki tèt klè kap pale m pa konn si w la Ronald genyen yon moun nan konsèy elektoral pa konsèy elektoral se konsèy prezidansyèl tranzisyon an. pa fòseman konseye. Lè n ap retounen sou deklarasyon Mesye Voltaire te fè yo nan mikwo jounalis fransè a, li ekri m li di m pawòl Mesye Voltaire yo angaje Mesye Voltaire sèlman. Ou panse yo egzan? M pa di w konseye zanmi m. M di w yon moun nan nivo CPT a ki pa fòseman yon konseye tèt ou pa. Li mete a ekivok. Awi mwen se gen mwen ki nan kabine. Non anbe. M konn pou ki sa m di presizyon, m fè presizyon ou nan. Mèsi, mèsi. Non. Ase, m se vete a genyen. M se prezidou, ou dakò? M konn se jounalis nou ye. Men gen, non. Men genyen manm kabine, gen direktè kabine chak konseye. Ou konpren gen, gen, gen, gen direktè kabine tout konseye la, etc. Donk m di w pa fòse m an konsèy. M di w yon moun nan nivo CPT a. Donk yon sous bò kote CPT a.
Jeneralman byen enfòme. Byen enfòme. Li te klèman di n, pa okipe Mesye Vòltè. Pawòl l ap di yo angaje l sèlman, se pa CPT a. Menm jan lè Mesye Vòltè te ale. Dans le sud fè lòbi di l inogire èpòt entènasyonal. Lè l retounen nan cpt a, gen anpil konseye ki mande mesye Voltè èske l serye. Ou konprann? E ki te pran distans yo tou pa rapò avèk sa. Èske yo pa t okouran?
Yo tèlman pa okouran, parlasuit gen 2 konseye ki vwayaje k al dans le sud ki tonbe dè nu ki kanmenm sezi wè kisa Voltaire ta al inogire kòm. Pase yo di anpil nan yo se nan laprès menm jan tout moun yo aprann ke Voltaire al inogire. E bagay sa gen gwo konsekans wi. Yon ti parantèz kòm nou ladan l tou. Pase sa se yon pwojè ke l ye. Yon pwojè de airport entènasyonal. Ki ta dwe gen gwo finansman de gran bayè entènasyono sou li. Le fèt ke Voltaire al fè Sibagris. Èske ou konnen gran bayè ki te gen pou bay kòb pou finanse travay pou ke yo fè airport entènasyonal la vre. Yo di ke bagay la pa byen pase dan lopinyon yo pap bay kòb la? Li gon sans Ronald, li gon sans. M ap ba w kòb pou w fè yon kay, e pa vre?
Epi ou menm ou fè gwo seremoni ou di kay ou fèt ou inogire l, poukisa m ba w kòb sa ankò? Hein?
Vle di ke Voltè fè moun Okay pa benefisye yon èpòt entènasyonal. M pa konn sou la non.
E m tande plizyè moun nan nivo Sid la ki di sa vre. Se yon bagay ki an jestasyon. Bon poukisa fuit sa a? Èske se paske Voltè t ap pral kite tèt CPT a, l te bezwen gon sòti onorab dan lopinyon? Ou di bon li inogire pò senlwi men konnya li inogire pòt entènasyonal etc. Brèf kòm se pa sijè a sa men m tap eksplike w kòman pandan plizyè fwa kòdonatè a pale epi gen de CP ki di yo menm yo pa okouran se nan radyo yo tande anons ap fèt ou konprann donk se de pawòl ki pa fòseman angaje le konsèy prezidansyèl dan son ansanb m pa konn sou la e depi la Ronald Deshommes tout moun ki gen bon sans La rezone, jan granmoun yo renmen di a, te dwe trè pridan avèk anons sou kesyon referandòm nan pou fen avril, debi mwad me, de manyè presiz 11 me 2025, Ronald Deshommes. E si n ta vle gade bagay la nan yon nivo ki pi serye, odela de kesyon dokiman ki t al jwenn egzekitif la e ke yo pa fè swivi yo oubyen yo pa bay swit, odela de Voltaire ki te an Ewòp, Konprann ki tap kantal nan medya fransè yo etc pou anonse eleksyon pou mi novanm referandòm pou debi mwad me. Ann gade bagay la nan yon nivo ki pi serye. Referandòm nan Ronald wap dakò avèk nou se pa yon detay se pa yon plezantri anplis de egzèsis la menm ok Enplike popilasyon an, sitwayen yo ki enplike. Ou konprann e chak grenn sektè nan peyi a avèk tout sa sa genyen kòm anje sur l'avenir du peyi. Anplis sa ki di tou nan dokiman 3 avril la ki akouche pouvwa tranzisyon sa, n ap dakò. Kesyon referandòm nan son bagay krisyal e fondamantal, si w vle, pou reyisit non sèlman pouvwa sa, men egalman pou rezoud yon seri de pwoblèm ki a lorijin de enstabilite kwonik sa ke n genyen depi lontan. Donk sa vle di, nou doute fò ke ta genyen de nèg oubyen de fanm anndan pouvwa, anndan peyi a ki ta minimize yon bagay konsa, kesyon referandòm nan, o pwen ke yo ta ka pran l a la lejè oubyen fè divèsyon avè l, etsetera. Nou doute trè fò e nou ba ou benefis dout la, yo pa prale nan nivo sa. Mentnan, si ou tande mesye dam yo k ap pale, si ou tande diskou yo, si ou tande yo an prive, ou gen kòm lenpresyon yo pa menm mete sou tab la tèz ke popilasyon an gen dwa voye jete nouvo dokiman y ap pwopoze a. Tèlman yo di ou ke nouvèl konstitisyon an li inevitab. Tèlman yo di ou ke pa ka gen eleksyon san nouvèl konstitisyon. Donk yo bliye si Gon paramèt kote popilasyon gen dwa deside l di bon an fonksyon de sa ki di nan tèks la oubyen an fonksyon de pwopozisyon an yo rejte l. Yo bliye bagay kon sa. Bay nan tèt pa yo ke non sèlman ap gen referandòm men referandòm nan ap debouche sou yon nouvèl konstitisyon ka pral ba yo posibilite pou òganize eleksyon anndan peyi a. Sa se lide. Nou ka toujou gen tò men se sa yo vann nou Ronald Deshommes. Se pa yon bagay kòmsi yon bon maten. yon nèg leve la, yon fanm leve la anndan pouvwa, li di bon m pap fè anyen la, banm òganize yon referandòm. Se pa yon bagay kòmsi nèg la te byen manje, li te byen fè lanmou a madanm ni a mari l, fanm nan, epi l leve maten an li di bon kè m kontan, bann fè yon referandòm. Donk se yon bagay ki reflechi, ki kalkile e ki gen dè preyalab. E preyalab yo, li gen dè aksyon konkrèt ki mennen pou di ok, nou prale vè referandòm nan. Konsèy Elektoral Pwovizwa a gen dwa bat Lestomak li, ou konprann, gen dwa defann tèt li pou di li menm, li fè travay li dwe fè a. Piske de, selon yo, travay yo a, se yon bagay ki purman teknik. Men sa pa anpeche n di, Ronald, jodi a pandan n ap pale la, pandan te dwe genyen referandòm yè la, jiska samdi 10 me a, nenpòt sitwayen ou te poze kesyon sou kesyon pwosesis referandè la t ap di w li wè tout koulè sof klè l pa wè nan pwosesis la. Se yon pwosesis ki parèt flou sur toute la ligne, se sa moun yo rele. Opasite pwosesis la Ronald Deshommes. Sitwayen ki nan Wanament, Plèn Maribawou, sila ki nan Lèziwa etc. Ronald. Pa menm kapab di w men sa yo konnen sou pwosesis la. M ale byen lwen, menm o nivo de Pòtoprens lan la. M ale twò lwen, menm o nivo de laprès la la Ronald. Nou menm kòm jounalis anpil nan nou, si n ta. kwaze avèk yon sitwayen lambda nan lari a, l poze nou kesyon, l di, Kwid de referandòm pouvwa sa? Kwid de pwosesis referandè la? Fò je n ta chèch anpil pou n ta ba yon eleman repons. Pa paske n pa t ap vle oubyen n pa t ap swete ba yon eleman repons, se paske tou senpleman n pa konnen. Pa gen enfòmasyon.
Pa gen enfòmasyon e de fèt, nou pa konnen vre. Gen dè ekspè, de moun ki konnen, de gran, de moun trè avize ki pale. Evoke yon sètèn presipitasyon bò kote pouvwa sa, nan kesyon referandòm nan ki sanble swa pa konn sa yo vle vrèman, donk y ap tatone, y ap enpwovize sa l fè l fè, swa tou y ap jwe yon jwèt ki visye alabaz. Petèt se lavni ki pral detèmine ki sa bagay la te ye veritableman. Gen moun ki eksplike ke si efektivman Ronald Deshommes, mesye yo te vle dote peyi a yon nouvèl konstitisyon, se pa t ap selon dezi ak kapris yo oubyen selon dezi ak kapris yon gwoup an patikilye. Kèlkeswa jan w te dwe vire l, se volonte popilasyon an ki te eksprime, te dwe eksprime. Pa egzanp, gen moun ki di w, anvan menm yo ta ale nan fòme gwoup etsetera, fè de pwopozisyon, yo te dwe konsilte popilasyon an pou di èske yo menm yo vle yon lòt konstitisyon oubyen yo vle konstitisyon an chanje. E aprè konsiltasyon sa yo, yo ta pral monte asanble konstityant lan li menm ta pral gade ki sa pwopozisyon yo ye, ou konprann, e pi pou elabore yon dokiman. E se dokiman sa yo ta pral genyen pou vilgarize, popilasyon an menm ap konnen ki sa k anndan dokiman, e pi le jou di referandòm ap konnen si l ap adopte l, si l ap ap rejte. Gen moun ki te wè l konsa. Menm jan, o nivo di pouvwa, yo menm yo opte, si w vle, pou yon komite de pilotaj de la konferans nasyonal, ki li menm te genyen kòm prensipal misyon reyalize de. zasiz nan tout kwen anndan peyi a, ensi ka letranje onal pou kapab rekeyi si w vle dè pwopozisyon dorizon divè pou kapab monte tèks la epi pase nan referandòm. Men ann gade, depi out 2024 komisyon sa enstale, ann fon ti konte, genyen septanm, oktòb, novanm, desanm, janvye, fevriye, mas, Avril, Me, sa fè pratikman 9 mwa. 9 mwa apre, sèl sa n sonje, se yon gwoup de travay sou konstitisyon an ki te remèt nan debi mwa janvye 2025 lan yon rapò final bay sekretarya teknik komite pilotaj konferans nasyonal la. Sèl sa n sonje. Ladan l, te dwe genyen pwopozisyon ke sektè yo nan vi nasyonal la ak pati politik yo Reprann konsènan revizyon konstitisyonèl la, etc. Te genyen tou rekòmandasyon gwoup de travay sa a sou konstitisyon an ki te ale nan sans monte yon asanble konstitisyant pou delibere sou tèks konstitisyonèl la avan menm yo ale nan vòt referandè la. Sèl sa n retni, anyen ankò. Se sa k fè gen moun ki di w. Travay la, si l fèt, li fèt avèk yon pwoblèm de transparans. Se ni mwen ni ou pa konnen jodi a ki sa ki nan pwopozisyon sa yo. Nèf mwa apre, nou pa konnen ki tèks ki ta pral vote. nan referandòm ki te dwe fèt la Ronald Deshommes. 9 mwa apre komite de pilotaj konferans nasyonal la ki te gen misyon resevwa bagay sa yo, nou pa konnen ki konpreyansyon sitwayen yo, ki konpreyansyon popilasyon an sou non sèlman pwosesis la men an patikilye tèks yo ta pral mete o vòt la. M pa konn si w la non.
E jiska samdi 10 la m di w pa gen pèsòn moun la ki ta ka oze di w li konnen ki sa k anndan tèks nèg yo ta pral pase vòt nan referandòm nan Ronald. Petèt si yo genyen l yo genyen l an prive, si yo genyen l yo genyen l an sèkl fème men pa gen on vilgarizasyon ki fèt de tèks la. Ou di ke men, men, men, men, men, men kote yo t'ale, men ki sa ak diskite, men ki sektè yo te rankontre, men ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki kote yo fè nan peyi a, e o tèm de tout e, e, e, e sa yo, men sa yo jwenn, men sa yo rive kenbe, an fonksyon de sa yo jwenn yo, an fonksyon de travay ki te deja fèt yo, pa g'on bagay konsa ki di. E si l fèt, yo kenbe l pou yo. Poutan, se komite de pilotaj ou la konferans nasyonal n ap pale la, madam, mesye. Li operasyonèl, li gen yon bidjè. E yo menm pale de yon kontra ki ta siyen antre yo avèk yon firm de vilgarizasyon pou te pote tèks la bay popilasyon an atravè medya de pwoksimite oubyen medya de mas yo, Ronald. Alòske referandòm nan te dwe fèt yè, peyizan pa konn egzakte nan tèks sa oubyen ki sa ki t ap nan tèks sa. Si gon tèks vre. Alòske referandòm nan te dwe fèt yè. Jounalis pa konnen ki sa ki te nan tèks sa oubyen ki sa ki nan tèks sa si gon tèks vre. Alòske referandòm te dwe fèt yè. E sosyo pwofesyonèl pa konnen, fanm pa konnen, moun ki konn li pa konnen, moun ki pa konn li pa konnen, dyaspora pa konnen. Gen moun k ap spekile ki di men ki sa mesye yo vle fè. Ou konprann? Gen moun ki petèt te ka ap voye moute ki di an fonksyon de sa l tande dan lè koulwa, men kote mesye yo te vle ale. Men pa gon tèks ofisyèlman Nasyonal, ke keseswa komite de pilotaj konferans nasyonal la, keseswa gouvènman oubyen pouvwa dan son ansanm, prezante bay peyi a pou di, men tèks la, diskisyon fèt sou li, debat ap fèt sou li dan lè medya, nan tout kwen, nan salon, jis anvan menm ke nou deside pase nan vòt la, pa gen sa. Petèt menm yo menm yo pa konnen, yo pa konnen si gon tèks tou. Sa w di a tèlman vrè, sa w di a tèlman vrè, yon nèg ki trè byen plase nan pouvwa, Se pa jodi a non. Sa gen petèt 2 mwa m te mande l tèks la. Li di m li pa genyen, li pa okouran. Yon moun ki trè byen plase. Donk il se pourrait byen yo menm yo pa konnen l. Bon, tou depan de kiyès ki dèyè pwojè chanje konstitisyon an. Men de ki sa men objektif la ye. Paske mwen avè w gen dwa wè l yon jan epi yo menm, piske yo gen lòt ajennda, yo wè l yon lòt jan. Lòt bagay enpòtan, se anviwònman pou te fè vòt sa. Anviwònman Sou le plan sekiritè, paske de tout fason se yon egzèsis petèt prèske similè avèk kesyon eleksyon an, sa vle di se pèp la w ap envite ale nan biwo de vòt, al deplase, al vote pou ou kont nouvèl konstitisyon an. Anplis ke pèp la pa konnen pou ki sa l pral vote a, si l ap vote kont, si l ap vote pou, men gen yon lòt paramèt tou ki osi enpòtan ke sa nou sot ap di w la, ki gen pou wè avèk sekiritè a, ki se yon kondisyon endispansab, sine qua non,

De 600 mil goud a 750 mil goud, etsetera. Donk tout bagay te prèske montre ou aklè. Peyi a te ka gen tout aktivite nan peyi a. Tout inisyativ te ka pran nan peyi a sof referandòm. Lòt bagay enpòtan. Se de kesyon nou ta ka poze. Vwala ke dat 11 lan li pase. Jodi a 12. Demen 13. Lòt semèn lan gentan 19 me. Mentnan èske ap toujou gen referandòm? Paske nou wè pouvwa oubyen tranzisyon sa kapitalize anpil sou kesyon referandòm nan. Dayè, se yonn nan volè enpòtan nan chantye eleksyon. Etan, èske ap toujou gen referandòm? Èske gon nouvèl dat ki a letid, swa o nivo di CEP oubyen o nivo di pouvwa pou reyalize referandòm nan? Lè n konsidere ke mesye dam yo nan pouvwa trè atache, bon, selon sa ou fè konprann, a kesyon referandòm nan, èske y ap teni kont de tout kritik sa yo? ki gen pou wè ak pwosesis referandè la notamman. E kounye a si y ap toujou fè referandòm nan, nan konbyen tan? Paske pa bliye non, selon dokiman, selon akò 3 avril la, eleksyon ta dwe fèt fen mwa. E fen mwa, mwa novanb ou pli ta. Donk si efektivman referandòm nan li menm li dwe fèt anvan eleksyon. Nou prèske dispoze danviwon 4 a 5 mwa pou referandòm nan. Mentnan, èske nan 4 a 5 mwa sa yo, sa yo repwoche Komite Nasyonal de Pilotaj la oubyen Komite de Pilotaj de Konferans Nasyonal la, ki li menm gentan gen 9 mwa la a, l ap gentan ratrape l pandan 4 a 5 mwa sa yo? Kesyon n ap poze nou pa fòseman gen repons lan. CEPA de son kote li menm, li gen dwa deside l di, piske sekirite pa depann de li, piske se pa yo menm ki pral entèveni nan lòt nivo, Donk yap jis chaje yo de kesyon teknik yo, yap fè travay pa yo, epi yap avanse. Konsa tou CEVA gen dwa ap jwe, ap jwe avni l tou. Kisa m rele jwe avni l? O dela de la dat di 7 fevriye 2026, nou dakò si cpt a respekte tèt li, ni li menm, ni gouvènman yap tou ale. Ebyen, CEP a gen dwa di, kòm yo menm se misyon òganize eleksyon yo genyen, ou konprann, yo pa t genyen pou yo t ale 7 fevriye 2026, piske se echeyans la pou eleksyon an te fèt, men sa pa t depann de yo sèlman. Donk yo jwe patisyon pa yo a sur le plan teknik, ki vin fè ke nenpòt pouvwa ki vini apre 7 fevriye 2026 la ki di, ta di nou pa pral rekòmanse a zewo, kòm gen tan gen yon CEP ki te gen tan la, ki travay avèk enstitisyon etranjè yo, UNOPS, PNUD, BINUH, etc. ki gen tan fè de travay de baz, n ap kenbe yo. Gen sa tou wi o nivo di CEP, nou pa di se sa l ye, men yo gen dwa di nèg pouvwa yo, mèt kalbende yo, mèt kalekò yo, mèt bwè gwòg yo, yo menm y ap eseye fè travay pa yo. E de fèt, CEP a pa prese. Kot dous sa ta vle a, CEP a gen yon avyon a la dispozisyon l, m kwè se PNUD wi k lwe l pou yo. M kwè sa. Ou konprann? Sa vle di yo moute Okap, al Latibonit, ale. CEP ap fè travay li. Ap fè travay pa l la. Li di nèg yo pa gen pwoblèm, yo mèt ranse, yo mèt kalbennde epi 7 fevriye 2026, tout nèg prale. Ou konprann? Tout nèg prale epi yo menm la, y ap tann nouvo pouvwa k pral vin la. Ou konprann? Si l pa vin a CEP pa l tou.